Ahh epa sa ma chérie ou konnen tank pa genyen paske nou pa tèlman pale souvan bagay sa mwen ou konnen zanmim ou ye m paka pa rakonte w bagay yo. Di mwen.
Wi pitit.
Ou konnen mwen te nan inivèsite avèk Duflo, mwen toujou ap swiv li epi nou zanmi lontan. Ah bon.
Mwen konn atitid li nèt. Li konn al lakay mwen, mwen konn al lakay li nan sans mwen di w la pa rapò avèk amitye an te vrèman vin elaji. Mwen konnen l anpil anpil anpil. Mwen konn tout ti defo l, tout mès li.

Men o fil di tan, m oblije san kache di w, bal t sou li. San l santi ke santiman m ap devlope lakay mwen pou li an, li pa ka kenbe l ankò. Aa, li te vin kòmanse di m l ap swiv m, bagay sa yo. Aa, ee, m gen kè misye. San kache di w, m pran kè l.

Ou konnen, se konsa bagay la ye, m te gentan konnen m pral rankontre ansanm avè w, sa vle di, m te sipoze mete m yon fason nòmal pou m fè kè w kontan. Se rezon an sa. M santi m trè fyè de ou. Pa pase m cheri, apre sa, di m non, sa w regle, ki sa w fè, kòman w pase jou yo. Mwen la, ou konnen, n ap batay piti piti, mwen anfòm gras a Dye.

Ti rezon sa a, ale m bale w kòm si w panse m mal pou li. Lefèt ke se w ki rive sou ekip di m sa, ou panse m pral bon mal, ou konprann? E rezon sa yo. Alò cheri, mwen te konprann ou ase trè byen. Paske li vrèman difisil, lè yon moun gentan pran kou nan lanmou deja epi pou l al avanture l rapid. Paske l ka panse nan tèt li, moun nan pral fè l menm bagay la ankò. Mesye Seattle mwen menm ki fè ou pa poze chwa sa ke fè sa avèm mwen pa di mwen se pi meyè fanm ki genyen non ki egziste men ansanm avèk ou avèk konpreyansyon youn lòt nou pral fè yon sèl epi pou nou kapab fè relasyon nou mache byen ou konprann mwen cheri? M konprann ou men a tout sa m toujou santi mwen pè tou paske gen moun ki te di plis pase w men. Apre sa te pran du tan, se konsa yo ta pral chwazi plizyè kè. Alò m tande yo, m ap eseye paske m pa ka rete sou sa k pase a. Paske si ke m di m pran yon echèk deja, mwen p ap rekòmanse, m ap fè tout vi m konsa e li p ap bon pou mwen. Alò m panse se yon bèl moman, se yon opòtinite ke nou genyen pou ke nou di tout sa ke n ap fè yo, non dil lan, konpreyansyon pa m, pawòl n ap met tèt nou ansanm epi pou ke nou kapab avanse.

Koy nan relasyon sa wi sitou ak pawòl sa w di m lan waw m vrèman kontan e dayè m te toujou gen ti santiman pou ou men lefètke m pa t fè w apwòch se paske mwen te pè alò mwen vrèman kontan e m panse nou pral pran de nouvèl dispozisyon pou ke nou travay ansanm pou ke nou ka bati de bèl pwojè e konsa tou m panse

Paske diflo se zanmim li te ye. Sak pase. Koman fe koman fe fayou pasel pranl.
Kom si sa son lod ou vin pasem. Relasyon sa mdou mbezwenl kraze epi map baw misyon sa sil pa byen pase map konsa. Uhmm e ki misyon li ye la menm.

Lese sote nou menm sote sou konsa pa gen antant. Nou oblije pran konsa. Lè gen n poze, lè pa gen n. Ou fè sa men, pase vi a pa mande kòm si pou twò egzijan men. Sa vle di si n kapab pou n bay a nou bay men si n pa kapab tou tcha nou poze yo konsa m di.

Mka kraze w wi. Hum. Hum. Ket mesi. Demwazel sa genle pa fasil non. Misyon sa genle ap difisil pou mwen non. Bon, m konn sa m pral fè. M pral chèche zanmi demwazel la pou misyon sa ka pase. Pase m vle misyon an pase.

Ayi zanmim nou ye. M pa kwè ni okenn nan yo te ka vin ap pale an parabòl, pa gen nan yo la ki Jezi Kris. Se Jezi Kris m konnen ki te konn pale an parabòl. Si w gon bagay w ap di m baz, mete m alèz. Anmyè ok, ban m tou byen tande. Kòm se parabòl ou di m ba ou. Non e parabòl w ap ban m. Madanm ou zanmi li pa gen santiman pou gason.